Pou bandi okay se petuel ti petuel se yon nou tap cheche e misye fè misye fè lobjè de yon manda damne manda damne depi le 27 septanm 2019 misye fè objè de manda damne pou piyaj vol ame ame ensandi asosyasyon malfetè e paske misye te patisipe nan tout vye zak ki tap fèt nan vil okay yo donk sa se manda misye donk mwen panse ke lapolis avek lajistis ap travay pou Pasifye lavil la kòm nou te toujou di l. Donk, si w se bandi oubyen si w chwazi vwa pou remèt zam ou, nou pa gen pwoblèm ak sa. Men si w chwazi kenbe zam ou pou ap tire lapolis, se de bagay. Se swa w tonbe ou dimwens ou arete, yo mete w kote ou sipoze ye a. Donk, nou felisite popilasyon an paske nou menm pou kò nou, pou kò nou, nou pa ta ka fè l. Paske popilasyon an tou li ede nou pou li fè n idantifye bandi a e kote l ye, kote l ap dòmi, nou menm pou nou kapab al chèche l. Donk. M ap voye yon mesaj klè bay tout moun k ap fè move zak anndan vil la, notamman Kafou Bway, paske nou gen Jan Michèl, nou gen Lafay, nou genyen ansanm de nèg sa yo k ap fè dezòd anndan Kafou Bwaye, Lakreyòl, anba Veritab. Donk, nou menm nou di nou p ap dòmi, n ap travay pou nou trake bandi, pou nou arete yo, pou nou trennen yo devan lajistis. Si yo deside remèt zam yo, pa gen pwoblèm. Mesye yo vle afwonte lapolis donk yo konn sa k ap rezève pou yo. Bon li resevwa yon katouch nan epòl avèk youn nan pye l donk nou transfere li lopital pou l kapab al resevwa swen ke ka li nesesite. Bon li pa grav li pa genyen li pa grav sa k resevwa katouch nan pye a tou li pa grav pase ke rapidman yo ka ap reprann aktivite yo paske yo pa twò grav. Donk katouch sa yo soti bò kote bandi oubyen lan echanj de tir lapolis? Bandi a 2 moun ki pran bal yo se 2 otaj bandi a. de reta paske loske la polis paret yo pral fe penetration bandi a di atansyon pa fe kaka la kounya la moun ki tap paret la yo voye yo retounen lan dan misye tire epi eleman sa konba loske misye apre gaz yo voye lan dan misye santi ke bakonnen si se strateji nou flam la fime ap soti lan dan. Yo voye moun yo al retire zafè yo anndan. Misye pran dam sa an otaj, li gentan ba l yon bal. Donk dam nan nan lopital, m pa konn si se yon fatma, si se lopital jeneral, e vèsyon l, li gen vèsyon pa l. E li menm ki di l sa, bandi a menm, bandi a te gentan pale avè l pandan a pale avè l, paske li menm te dè panse ke se yon polisye k anndan, se lè l pran katouch, lè l pran l li panse, li wè ke se yon bandi. Wi, se bandi a ki blese, men okontrè sa k fè misye pa fè plis dega se paske misye gen yon 9 milimèt nan men l. Sak fè pa wè plis dega se paske gon douy ki bloke bloke zam lan zam lan bloke nan menl donk misye paka fè anyen ankò lè sa donk jipou te fè konsta 9 milimèt la kote douy la bloke e li son misye nou jwenn misye avè prè de 21 mil goud 21 mil 500 goud souli avèk anpil lòt bagay ankò motosiklèt avèk envètè. batri, ansanm de bagay ke misye te pran nan men vòlè. Nou arete plis ke 20 moun ki la, donk gen moun ki soti Pòtoprens, gen ki soti Kafou Marasa, gen yon pakèt lòt zòn ki soti nan Nò ki vin la. Donk yo nan SDPJ, nou pral odisyone yo pou nou konnen sak fè yo la e kiyès ki sak mete yo la. Paske nou gen enfòmasyon. Gen nèg ki sot lòt kote ki vin fè dezòd nan vil okay. Nou di yo non dezòd paka fèt nan vil okay tanke nou la. Pa dwe gen bandi nan vil la paske nou menm nou di yo sa li a. Ou site ou pale de Camelo, misye te Camelo kòm yon gwo chèf gang, èske li apreyande egalman? Nou pa jwenn misye, misye gentan ale e n ap chèche l. Men tout mesye sa yo nou jwe jou kont yo. Se swa ke yo remèt zam yo bay lapolis ou di mwens ke lapolis afwonte nèg sa yo. N ap chèche yo, n ap chèche Camelo, n ap chèche Elitan, n ap chèche Ti blan, n ap chèche Ti blan. N ap chache Lafay, n ap chache Jean Michel, tout moun ki konn gen enfòmasyon de moun sa yo, ki se 5 bandi anndan kominote a, fè lapolis konnen, fè lepake konnen, paske nou menm nou la, kèlkeswa kote yo ye a, n ap pran yo. Si ke nou ka ale kote yo an te ale a pou n al chache jeneral la, se pa ti mesye sa yo k ap ban n pwoblèm nan vil la, kèlkeswa kote yo ye n ap rive sou yo. Misye rele Petyèl, sou non sa n konnen, m pa konnen rès non l, se sou Petyèl ensi Kodi ke nou rele l, men misye rele Petyèl. Li te konn opere ki kote?
Misye te konn se chèf gang Kwa Mati, tout nan peyi lòk la, tout lè. Ou wè e pon an bloke se misye k bloke l tout e otèl ki kase sou zòn jele yo tout se misye ki fè l tout tire l t ap tire ak lapolis sou yon woudmo ki te pran bal lòtbò a se misye ki te tire l donk se misye ki veritab chèf gang kwa mati jodi a misye tonbe nan echanj de tir avèk lapolis. Pou m kouri.
Kounye a la e lè a m rantre pou m al pran yo. Kounye a moun nan di, Vini m pale w, vin jwenn mwen, vini m pale w. M pa vle, m pa vle. Kounye a la a, se li, pap, li rale, e lè m wè l rale zam ni. E lè l wè m wè l rale zam ni. Li ap re, l ap redi m, vin anwo l. M ap fè rebelyon. Kounye a la, li rale zam ni, ko nan ponyèt mwen. E lè l ko nan ponyèt lè mwen an, e lè a m wè e pa moun k ap ede m retire bagay anndan. M pa rekonèt li. Kounya a la e lè a m di e lè a li vini lè m redi avèl pou l sot deyò kounya a li tounen double m yon lòt nan janm mwen pa ko. Avètissons se yon moun ki ba w 2 bal. Se pa polisye.
E moun ki anndan ki ban m 2 bal la. Moun sa kote l?
Moun sa e lè l mare avè m nan. Pandan l mare avè m sot deyò avè l kounya a polisye yo di m kouche tèt mwen. Pa touye madanm nan. Sèl konesans m gen konesans m tande polis yo di di pa touye madanm nan. E sèl konesans men min tonbe atè a e misye tonbe a oum atè. Gadon polisye yo frape lakay mwen yo mande se kiyès yo dim se lapolis epi m di map soti m soti kounya yo dim kouche m garon timoun 1 an avèk madanm mwen. Sa vle di mwen matin la madanm nan t nan chanm pa m nan kounye a lè m soti chèf la di m kouche lè m kouche kounye a gon lòt ki di an men leve timoun nan atè a li di w mèt ba manman l kounye a gon lòt ki pran m k al fè m fouye lòt 2 bout chanm yo m fin fè yon premye avè avèk chèf la lè m al fouye lòt lòt chanm nan padan m pral leve kabann nan epi gon moun anba kabann nan gon zam nan men l epi li tire vèkisyon nan chèf la tou li di m tou li fè m ba moun.